Piti, m t antre dan penitans se patnè menn gwo majò kap banm pwoblèm piti, yoo piti m pap banm manti a lepòk patnè m te pi zo ke jan m ye la, m pike misye patnè menn yo, ou konn a kisa? A dwèt mwen patnè menn yo pa nan kaka mwen menm. Yoo mesye, non nou ka kontinye. Bagay gran non menn. Nèg la fè prizon wi. M fè prizon? Ou fè prizon wi. M fè. Nèg la metem nan reflechi la wi menn. Lèm fè mò m pa janm reflechi non frè. Kounya misye kitem avèk gwòg mwen map bwè menn. Tèlman nan may mwen nan brin mwen se te fè tèt misye wi menn. Poum gen dwa mare misye avèk kòd sa menn. Kòd sa wi menn. Gen dwa mare misye avèk kòd konsa menn. Èske kòd sa te ka lage pou tèt li menn. Lady a abitye fè komsi gwo mouvman avèm wi menn. Gwo mouvman lady a. Gade kaka mesye. Men. Sak gen konsa menn. Sak pase konsa menn.

Lady eske se lè misye fin bwè kout pye a eske sa fè Gade pou wè non Lady gade pou wè non Lady nèg la pale avèm non Lady men Mpa konnen m di w sa deja Ou pa wè Lady men eske ou pa wè sa Lady Ou panse avèk yon kouto l koupe Lady Mpa konnen mpa konnen Ou pa wè sa yon kouto l koupe Lady Mpa konnen Ou pa konnen Lady Cheri poukisa map baw manti an. Ou wè misye te mèt antre nan vant manman l Lady Mwen menm map fizye misye klè. E lady banm di w. Fanm pa janm vyole konfyans mwen. Lady ou mèt tann mwen la tande lady. Paske avan ou te vin nan kay isi a la te gentan gen plizyè ki te gentan pase nan kay la tande lady tann mwen la map vin map vin met nan men w tande.
Shit man. Granmoun sa bay sèvis anpil wi kouzen. Menm pran pòz

Shit! Wè si m te jwenn ledi sa la pat nan menn. Sa vle di e ledi ki lage misye. Ledi ki lage li menn.
Shit men m tap fè ide a tou wi men m pat vle pale ba yo twòp pase nou te kite manzè avèk bannann bagay sa ou kouto nan menl menn.
Shit! Yo menn nou pa fonksyone konsa si map fonksyone avèw si w gon kontwòl de madanm ou fòk a di m sa menn.

Kisak pase yo? Yo vin konnen e mwen k lago. Kyèt!
Kòman yo fè konnen e? Kòd la, kòd la m te koupe a yo wè sa. Kyèt!
M pat vle l konn se ou ki te lage m. Ki kote w ye la? Kache m kache. Ah ok ok, men kote w kache a yo pa wè w? Yo pa wè w? Non yo pa wè m, yo pa wè m. Sivouplè, kote w kache a, kache pi fon ok. Ok. Kisa w panse nou te ka fè? Jwenn pou ma jwenn fanmim pase nèg yo di nenpot kote yo jwenn mwen yap tirem. Ok ok fout al jwenn fout al jwenn fanmi w. Wi wi m pa gen ase mwayen pou ma jwenn fanmim. Ebyen ok m Kache kote w ye a epi pa fèmen telefòn ou mwen ap rele w talè ok. Pigaw banm manti non. Fò fè anpil atansyon wi misye di nenpòt kote jwenn ou lap tire'w ok. Mwen map relew talè ok dakò.
Ok banm al kache yon lòt kote. Nan ti fi a nan chou wi ah. Ou toujou konn sam fè konprann.

Ah ou konnen m poko janm tande James li toujou non.
Oh anmyee sam sot fè la wi se nan radyo m soti la wi Nana m sot fon anons pase pou m konnen ki kote James li ye wi. Nan radyo w sot ou fre konsa papi. Wi bon ou paka mache nenpòt ki jan Nana. Hein. Antouka m rele sèl la m relel m pa janm ka sèl la dil pa antre map relel nan telefòn m paka jwenn li. An ou pala sèl la?
Wi m pala a sèl la wi m paka jwenn Jamesly nan telefòn sèl la dim Jamesly pa antre e mwen sèl la fache m ret fache anpil. Oh wi mwen menm tou e m chak mwen menm lèm pale a m mal pase nan radyo m fè anons lan e poutèt sa m fè tout bagay sa yo.

M sot nan radyo vre Bay plim m mwen tal jere M sot nan radyo Ban m rele Mona Lisa
Ewa pe a li pa rele m anko

Hein?
Ah men ok. Ah ok chérie, nap pale pi ta. M pral yon ti jan okipe la. Ya pi ta nap ka pale chérie.
Dakò. Hein, dakò. Dakò. Plumen m nan simen la wi.
Siw. Nou leve pè a kounya men pè a tonbe.

Ya tout ba tout tout bagay te anfòm dim nan kòman ye. Djimsly pa pase sou sa map pale avèw la kote ou te ye ki fè map relew nan telefòn ou pa pran apèl mwen ni ou pa relem pandan setan ou riske wal pote yon kòb ale ou pa janm dim anyen ou pa relem pou dim anyen ou pa dim anyen m pa m pa wèw. Antouka mèsi anpil mèsi. Djimsly mèsi anpil paske ou te pote kòb la pou papa m pou yo te ka lagel paske ou te fè anpil emèjnsi mèsi paske ou te pote kòb la bay moun yo pou yo te ka lage papa m mèsi bokou.

Se avèm papam te ye machin nan frene papam pa konn ou grenmoun nan machin nan James di papam pa tap janm fè kidnapel pandan mavel esi vre wi papam pat janm papam te gendwa panse yo gendwa fon bal e mwen grenn papam pa tap janm riske pandan l avèm poul fon bagay konsa m ka konprann ou pa vle dim kote w te ye men pa mete non papam nan bagay sa James di papam pa tap janm oze li fon bagay konsa. Nana
ou gen yon papa kwèm sou vle m pa konn 100 pou 100 nan. Sen pou sa m di w. Ou pa konn nan pa kò w. Ok, ou ka toujou pa kwè nan sa m di w lan, ou ka toujou panse le kontrè. Men, jou menm, jou menm ou wè ke m te al pote kòb lan ale an, lè m rive nan geto an, m fin bay kòb lan pou mwen sòti avèk papa w. Alò sa yo, se si w vle kwè wi. Pandan map sòti konsa, e pandan m rive pou m bay kòb la konsa, lè m gade m wè Papaw se ri li ap ri, epi aprè sa yo pran kòb la nan men mwen, Papaw ap ri m, Mesye ki te nan prizon avèk nou an, Majò a, nèg ki te konn ap fè m pase mizè tout lè m tap pale avèw tankou moun ki konn fè gwo zak yo, ebyen se misye ki lage, se misye ki asosye Papaw. Kisa?
Yes misye asosye papaw. Papaw fin fè sa misye bay nèg yo nan kòb lan epi aprè sa papaw di nèg yo yo mèt kenbem yo mèt fè sa yo vle avèm. Papam wi James li t di yon bagay konsa. Yes aprè sa misye ale ok se strateji pam ke mwen mete deyò ki fè jounen jodi an la ou kapab wèm deyò an la alò mpap fòse w kwè men sam diw lan se li ki verite a e si wap swiv papaw byen Ou kapab wè sa. Ok, lè papa w te vini, kisa li te di w?
Li di m konsa ke ou fon kote, li fon kote, e sa l te di m wi. Sò gran baj ou la, Djemsly? Ya, se nèg yo ki frape m. Bon, byen okontrè, vizaj mwen gen tan bon la. Tout maten an, mwen mwen mwen al fè cheve m, tout bagay. Tankou m di mwen sa se nèg yo ki bat mwen. Kòman? Pou m ta pran san m konsa m ap ba w manti? Talè, talè, talè.
Christopher?

Nèg yo vini yo vin mande m pou James Hee. Bon misye. Paul pou ki sa nèg yo vin mande m pou James Hee. Bon ki jan ou fè konnen trèt trèt se met yo ki sou fè yo. Sa k konnen sa k konnen m oblije vin mande w eksplikasyon pou sa. Mwen menm m konnen lè m ap fè yon bagay m fè l pwòp tankou si m ap trèt m byen trèt ou konprann sa m vle di w la. Yo vin lakay la tou wi.
Yo vin lakay mwen tou wi. Yo vin lakay ou tou wi.
Kiyès sa? Youn ki gen yon ti cheve joni djannjan. Wi.
Li vin lakay li avèk yon sèl.

Malgre w fè tout tan sa lòtbò a, ou vini. Men poukisa pou w te te lòtbò a, ou pa t fè yon efò pou w te rele m vini pandan w te vini an? Ou pa t rele m pou w te di m sa k pase a? Ou kite m ap bay tèt mwen pwoblèm. M rele Valery, Valery voye m anlè l pa atann mwen pandan se tou konn kiyès Valery ye. Ou te rele m? Wi, m te. An pou m fè tout tan sa m pa t wè w? M ap plede lè w m pa ka jwenn ou pou m pa t rele Valery? Se pa fòt mwen ki fè ou wè m pa pran apèl ou. Ok? M pa t ap janm fè espre pou m pa pran l. Men Nana, kèt. Sensèman, fòk mwen di w sa rive nan yon etap la kote ke. Mwen tout bagay vrèman parèt difisil pou mwen. Ok. Match la vrèman di pou mwen. M oblije fè yon ti retrè. Tankou nan yon sans lè m ap di w sa, se pa se pa paske m pa renmen w, se pa paske m pa wè yon avni avèk ou. Byen okontrè si m pa t wè tout bagay sa yo nan ou menm, Depi premye jou m t al lakay ou pa pòte mete m deyò a, m pa t ap janm tounen lakay ou ankò. M prè pou m fè sakrifis pou ou, men m ap fè sakrifis pou ou avèk lòt bagay, lòt obstak n ap rankontre nan vi a, men se pa avèk papa w. Si pwòp papa w pa vle ou erez, m pa kwè ke se mwen menm k ap al tankou al fè. al fè plis plis san soti nan wòch deja m riske vim plizyè fwa.
Depiw wè yo mandew kote James li di ou pa konnen. Di m pa konnen.
Wi paske nan banm diw se nan krèy bandi m santre. Bon m diw m sot wè nèg lan ou menm wap dim li menm li menm. Tande m fou. Ou fin banm kout poud la kounya ou panse m fou. Mwen menm mwen wè nèg la

Jamesy sove nan geto a. Jamesy lage.
Yeah men sa m bezwen m bezwen pou voye adrès misye ban mwen tou swit la paske misye pa nan afè avè w ankò kounya se avè m misye an afè. M pa konn adrès la non. M pa bezwen konn sa wap dim lan la tande frè youn nan bagay map diw ou se sèl moun ki ka fèm jwenn adrès ti motherfucker a epi si w pa fè sa map fizye ni ou ni pitit ou a frè. Ah kijan wap tiye moun ni mwen ni mwen menm ni nana sa.

E sa w anvi di m la? Se pa tankou mwen bezwen ba w vag. Men, retrè sa mwen di w ke m anvi fè a, se pou lè papa w vin konprann ke Nana gen gen vi pa l, Nana ka fè chwa pa l. Se pa li menm ki pou ap bay bay yon moun ke Nana renmen pwoblèm. Oke, lè papa w vle ou renmen, lè papa w aksepte chwa pa w la. So, m wè ke nou te ka plis pran tout bagay o serye paske, a, m santi m mwen menm pou kont mwen ki ap goumen avèk.

Poutèt sa misye fè a, poutèt sa pè a fè a menn pè a, pè a merite lanmò. Ou wè mwen, m pral lakay misye, m ap fese misye klè.
Ann al fè tèt misye yon fwa papa.
Merci a chak grenn nan nou ki prete atansyon pou gade epizod sa. Ou menm ki poko abone, m ap envite w fè sa kounya. Se meyè fason ou kapab sipòte nou. Ankò yon fwa merci. Se te James de Haiti.